Pote fantom nan sa vle di. E pwovèb la di chanje chemiz sou moun ki swe pou ou. Mwen si m malad jodi a la, m al ka Oungan, m al legliz, yo pa geri m, m al ka Ougan e Ougan ki geri m, m ap chanje chemiz la. Pour ne rien rater, abonnez-vous sur la page YouTube de Oli Plus Média. Libète, Egalite, Fratènite, Konferans pou laprès, mèkredi 25 novanm 2020, Sendika Polis Nasyonal Dayiti a, SPNH 17, ap salye laprès pale, ekri, televize ak an liy yo. N ap salye tout polisye ak pèsonèl administratif nan kat kwen peyi a ak nan dyaspora, espesyalman PPAD, Platfòm Polisye Ayisyen Dyaspora, ki pa janm sispann sipòte SPNH 17 la nan tout mouvman l yo pou yon polis pi modèn e pi respekte popilasyon an ki pa t janm sispann akonpanye nou nan mouvman pasifik nou yo. Sendika a pran nòt de tout chanjman ki pa fonde sou okenn lwa ki reji enstitisyon pnh la k ap fèt pa pouvwa egzekitif la nan dènye tan sa a, sitou lè n ap gade revokasyon ansyen DG. Pnh la, Normil Rameau, ki te rive jwenn revokasyon l aprè l te fin vantile bidjè 2020, 2021, yon fason pou polisye yo jwenn 25 mil goud kat debi nou t ap mande a, malgre l pa t vle kopere ak SPNH 17 la pou rezon politik. Tankou yon kout zeklè, politikman, li ranplase pa Mesye Léon Charles, ki se yon ansyen DG, nan ane 2004, 2005. Kesyon n ap poze. Eske se nan fòmasyon Mesye Léon Charles te ale pou l pi byen dirije polis lan ki fè yo tounen avè l nan tèt polis lan kòm ansyen militè? Sitou lè n ap gade lòt chanjman k ap fèt nan wo kòmandman an kote se militè k ap okipe pòs kle yo. N ap raple ak gouvènman an ke revandikasyon nou yo pa chanje. Paske fòk leta ayisyen trete sispann trete polisye yo an paran pòv, pandan se yo ki pi ekspoze nan lari a ak tout danje nan dènye jou sa yo, e se yo ki plis viktim nan ensekirite a. Se rezon sa ki fè nou p ap janm sispann mande depolitize lapolis la. Revandikasyon nou yo pa chanje. N ap mande reyentegrasyon pòtpawòl nou SPNH 17, Abelson Gros Nègre, Prese prese, anilasyon transfè manm komite santral SPNH 17 yo ke wo kòmandman an te transfere byen lwen nan lòt depatman pou afebli mouvman an. Ap mande Leta ak wo kòmandman an sispann ak pèsekisyon kont kòdonatè jeneral SPNH 17 la, Jean Elder Lendy, konseye nou Carlos Saint-Orès, delege Rotzel Saint-Hilaire, Guerby Geffroy, Dario Antoine ak manm fondatè SPNH 17 la, Pascal Alexandre. Nou pap sispann pale de pèsekisyon kont ansyèn kòdonatris jeneral nou Yanick Joseph ak kòdonatè jeneral PPAD a Césignor Dorléans. Espyonaj 17 la ap mande Leta ak Wo Kòmandman remèt prese prese chèk kòdonatè jeneral espyonaj 17 la Lundi Jean Helder. Delege Guerby Geffroy ak Rotzel Saintilè. Sendika a pap sispann mande 25 mil goud kat debi polisye yo ak 15 mil goud pèsonèl administratif yo ki pa yon favè. Sendika a ap pwofite voye yon pinga pou l di leta ayisyen 25 mil goud kat debi polisye yo pap negosye ak 15 mil goud pèsonèl administratif yo e swete PM Jouthe ak rès manm gouvènman tande rezon Paske anyen pap anpeche nou foule beton an nan mwa desanm kap vini la pou mande leta reponn ak revandikasyon nou yo pou yon polis pi pwofesyonèl marye ak popilasyon an pou yon Ayiti miyò. Pa egzanp, direktè jeneral la ki monte la nou poko etabli kontak avèk li, men sepandan nou gentan jije li fon flay. Se lè pa egzanp ou wè lap felisite movè konpòteman 2 polisye, ki sanse yo mal aji e nou wè ke se felisite l felisite yo olye ke li ramne yo a lòd. Sa a pou nou menm se deja mal pati. Men sepandan se li menm ki la, nou ta swete ke pwochènman jan de bagay sa yo ap fèt pou yo pran konsèy nan men nou paske nou pa la pou sa. Dezyèmman, nou genyen ankò, nou gen premye minis lan ki sanse premye pèsonaj Konsèy Siperyè Polis Nasyonal. Pa bliye ke. L'efficacité du travail de la police réside dans la prévention, pas dans l'intervention. Lè pa egzanp ou gen yon premye minis kòm premye pèsonaj Konsèy Siperyè Polis Nasyonal ki deja prevwa yon ben de san kòm yon pèsonaj responsab li ta dwe ye pou wè se reyaksyon sa l genyen, li va di w ki mezi li pral pran prevantivman pou l kapab fè fas a ben de san sa. Sètadi ke nou menm popilasyon, tout jounalis, tout moun, nou an danje. Avèk jan de iresponsab sa yo, nou menm SPNH, nou non sèlman n ap fè de revandikasyon, men sitiyasyon popilasyon an li enterese nou anpil. Pou nouvo DG oubyen wo kòmandman chèche rejwenn avèk sendika yon fason pou yo anbwase revandikasyon polisye yo e pote l ale nan enstans konsène. Se youn nan rezon ki fè, souvan nou pale pou depolitizasyon lapolis lan, yon fason pou DG yo konnen se pa avèk e mesye politik yo ou ankò gouvèneman ki yo vin travay. Menm jan nou menm jodi a, n ap travay pou bonè enstitisyon an, fòk yo menm, yo ale nan menm sans avèk nou pou yo travay pou bonè enstitisyon. Mwen gen yon grenn konsèy m ap bay Leta ayisyen pou m reponn ou. Si jodi a nou menm nan sendika, depi 27 oktòb 2019 nou mete pye nou atè pou n ap mande meyè kondisyon vi, meyè kondisyon travay pou polisye yo. Poukisa Leta pa antre nan konsyans yo pou yo di jan polisye yo ap sakrifye yo nan lari a pou bay sekirite nan tout fòm doperasyon, Jodi an, polisye e moun ki di w yo se fantom 509 yo, pa bliye nan deklarasyon yo yo souvan di w se bawon ki ba yo lòd, men nou menm dè vivan se wo kòmandman ki pou ba nou lòd. Ebyen bawon ba yo lòd se paske yo menm yo se dè viktim tou. Yo viktim de sistèm nan, yo viktim de gouvèneman an. Nan voye yo nan operasyon kote ke yo pa gen kas balistik, yo pa gen jile pa bal, yo mouri. Mwen menm mwen pèdi zanmi m malgre l te gon vye jile pa bal, jan Richard Hurtz ka yo, E Walky Calixte ki te zanmi m jan nou nou nou okouran jan yo asasine mesye sa yo. Donk pa janm gen pouswit ki fèt. Ebyen mesye sa yo lè y ap pale yo di w se vle yo pa vle vivan yo jodi a la tonbe nan sa ke yo te tonbe a. Si m ap bay leta yon konsèy mwen t ap di l jodi an aranje l e sitou e PM Jouthe ki kanpe e m pa vle itilize ekspresyon an e bay lapay twò lèd pou m pa di an mèt peyi, si n pèmèt mwen di, pou l di non, li p ap bay ogmantasyon 25 mil goud kat debi ke n ap mande an, kote ke DG Normil Rameau te vantile bidjè a, se pa yon favè ke y ap fè nou, e l konnen li revyen nou de dwa. Ebyen, moun sa yo, fantom 509 ki di w jodi a yo pran menm revandikasyon polisye yo, se paske nou menm, nou se yon estrikti, nou se yon enstans legal, Donk vi ke nou legal leta pa vle tande nou ebyen bawon ba yo lòd pou yo vin pote nou. Pwovèb la di chanje se chemiz pou moun ki swe pou ou. Mwen si m malad jodi a la, m al ka oungan, m al legliz yo pa geri m, m al ka ougan e ougan ki geri m, m ap chanje chemiz mwen pou ougan. Si se Jezi, se Bondye ki geri m, m ap chanje chemiz mwen pou ougan. Se sa m ka reponn.